Bonswa tout moun, bonswa ankò yn fwa, nou retounen lakay nou jan nou toujou abitye fèl la chak semèn pou nou kapab pote konsèy sante pou nou nan emisyon ke nou renmen anpil la ki se Med Preventive. Jodi a nou pral pale de yon sijè ki trè trè trè kout, ke petèt ke nou pa twò konn tande pale de li, men nou pral fè yon ti etalaj sou li, men son bagay ki trè trè trè enpòtan. Pa kite antèn an nap tounen tou swit poun kapab vin pale de sa nou gen pote nan djakout nou pou ou pou semèn sa. Byen e nou nou retounen, jodi a nou pral pale de yon sijè ke nou pa twò tande pale de li souvan, men ki enpòtan. Nou pral pale de gangliyon lenfatik. Nan langaj kouran, pa gen moun ki pa konn gen glann ki parèt nan kò l. Nou pral pale, jan nou di l lan, de sa yo rele glann. Lè nou te timoun, dèfwa nou konn gen glann ki parèt nan rejyon enginal nou, sa vle di nan zòn pwen kwis nou. Nou konn gen glann tou ki parèt anba esèl nou. Nou konn gen de glann tou ki parèt anba kou nou, dèyè zòrèy nou, dèyè kou nou. Men, dèfwa nou konn ap poze tèt nou kesyon di, men, ki sa bagay sa yo ye? Dèfwa yo konn fè nou mal anpil! Yo konn ba nou anpil doulè. Men, nou timoun, nou pa konn ki sa sa ye. Ebyen jodi a nou pral fè yon ti pale briyèvman de sa yo ke lè nou te timoun nou te konn rele yo glann nan ki se non yo pote nan langaj kouran nou men jeneralman non yo syantifikman se bagay yo rele gangliyon. Eske nou te konnen ke Lè yon gangliyon douloure, sa vle di lè yon gangliyon fè nou mal, li pi benen ke lè nou gen yon gangliyon oubyen yon glann ki pa fè nou mal. Kisa nou vle di pa la? Jeneralman, lè yon gangliyon parèt, se endike li endike nou ke nan ògàn ki pi pre kote gangliyon sa ye a, gen yon pwoblèm. Petèt gen dwa gen yon enflamasyon, petèt gen dwa gen yon enfeksyon. Spesifikman, si yon moun gen enflamasyon nan gòj, se si e sèten l ap gen yon gangliyon k ap parèt anba kou l. Si yon moun gen yon blesi petèt nan kuis oubyen li gen yon apse nan kuis, se si e sèten l ap gen yon gangliyon oubyen yon glann ki parèt nan pwen janm li. E dèfwa, gangliyon yo, lè yo parèt, yo trè douloure, yo konn akonpanye dèfwa ansanm avèk fyèv. Ebyen, mezanmi, sa ke nou vle fè nou konprann, lè nou gen yon gangliyon ki parèt nan kò nou e ke nou wè li trè douloure, donk nou pa bezwen bay tèt nou twò gwo pwoblèm, paske gangliyon sa nou mèt di se yon gangliyon ki endike nou ke genyen yon bagay ki pa fonksyone byen tankou yon enfeksyon, yon enflamasyon, oubyen ki pral presede de yon fyèv kèlkonk. E jeneralman, depi w rezoud pwoblèm ki bay prezans gangliyon oubyen aparisyon gangliyon an, w ap wè ke toutswit aprè kèlke tan, gangliyon sa a li menm, l ap disparèt. Pa kont, si nou gen yon gangliyon ki parèt nan kò nou oubyen nan yon pati nan kò nou, men ki pa fè nou mal, Ebyen ganglion sa li sipoze fè nou pè plis ou mwen. Paske tout ganglion ki pa douloure li sisite ke petèt gen yon bagay ki malen nan kò nou. Pa egzanp, yon moun ki gen yon pakèt ganglion ki leve an chèn nan kou l e ke yo youn pa fè l mal, li kapab fè nou panse petèt ansanm avèk yon tibèkiloz, ganglionè. Yon moun ki gen yon ganglion ki parèt bò kou l oubyen siperyè nan pati siperyè klavikil li, sa tou se yon ganglion k ap fè nou panse ke petèt ka gon bagay mal ki ap devlope nan kò nou. E sitou si ganglion sa li menm li pa fè mal ditou. Donk sa ke nou vle fè nou konprann nan ti pati emisyon sa jodi a, se ke. Pou nou kapab eseye konprann si yon gangliyon prezante kèlke pa yon bagay ki malen oubyen benen, donk nou kapab fokis sou si li bay doulè ou pa. Si nou gen yon gangliyon ki bay anpil doulè, donk nou pa bezwen pè, se yon bagay ki benen, petèt yon enflamasyon, yon absè, yon enfeksyon kèlkonk. Men yon gangliyon ki pa bay ankenn doulè e ke nou wè ki fè yon aparisyon bris nan kò nou, li mande pou nou kapab. Tcheke yon medsen pou n kapab konnen ki koz ki fè ke dan Philippe sa li menm li parèt nan kò l. Mwen remèsye nou tout ki te pran tan nou pou nou te kapab tande e ti kapsul sante sa. Nou si e sèten ke l ap sèvi nou. Nou di nou tou a la pwochèn pou yon lòt seyans demisyon parèy. Mèsi bokou.